Salut tout moun e salut tout moun bonjou bonswa sa pral depan kilè wap tande nou an nou deja konnen nou se soso reyalite mèsi ou menm ki gentan abòne ou like epi ou menm ki pral kòmante videyo nou yo epi map diw ke nou la pou nou fè travay la pou nou avanse nou pap fè bak rete branche avèk soso reyalite. Jodi a nou vin pale w de sa kap pase nan peyi nou. Anpil youtubè pwofite ap fè view, anpil moun pwofite ap fè lajan. Men sa kap pase yo kritik anpil epi yo grav. Se vre yon moun bezwen lajan. Men gen de bagay ki grav. E nou gen pou nou antre nan sa ki politik. Mwen menm sa m aprann de politik. Mwen menm m pa etidye syans politik. Men m sèlman m ale m pran politik. Ki sa politik ye? Eske sa k ap pase Ayiti a e politik li ye? Eske pou ki sa e politik nou an ki pi sal la? Poukisa e politik nou an ki mennen peyi a fè bak? An reyalite, politik nou an, politik nou genyen an, li pa mennen peyi a vè lavan. Paske, pa gon stabilite, tout jounen se kraze brize, e m ap esplike nou yon bagay ki trè klè, kote chak moun dwe tande. Dapre istwa nou, tout nèg yo fin met ansanm, sa k mouri, men nou vin gen libète. Desalin fin ban nou libète ansanm avèk lòt tout Petyon, tout lòt nèg yo. An n di, apre Bondye, paske tout sa k fèt se paske Bondye pèmèt. Epi, prop moun ki te papa libète a n ale nou tchwe l paske m bezwen pale yon fason e pou nou tout konprann nou disparèt li epi nou fon istwa lage paske si daprè sa k ap pase kounya a di nou ke se prop nou menm menm ki te touye Dessalines. nou prale trè klè pou nou di ke apre lanmò Desalin, peyi divize jiskaske nou vini nan yon eta ki vrèman kritik anpil. Nou te ede anpil lòt peyi pran pran endepandans. Nou divize peyi a, nou separe tout bagay. E nou te okipe yon peyi sa kritik anpil. Imajine w mezanmi, yon peyi ou te ou te okipe e peyi a devlope avan ou. E aprè lanmò Desalin nan, menm bagay ki te koz lanmò Desalin nan, tankou sa k te koz lanmò Desalin nan, Se li menm ki kontinye. Tout moun ap bat pou tèt yo sèlman, men yo pa gen inyon. Gen de peyi, pa paske yo gen, lè yo lakay yo gen inyon non, men dèske yo sòti, yo gen inyon. Yo, politik yo a pèmèt ke yo jere pèp yo a byen, epi tou pou yo avanse. Ebyen, dèske desandan nou yo, yo ap lite, y ap lite pou tèt yo, yo pa wè pèsòn moun, yo pa wè peyi a nan dizan, yo pa wè peyi a nan yon syèk, yo pa wè peyi a e kijan l prale sa, sa pa mele yo sèlman yo boule jou a. E peyi ap avanse lap avanse men dènye espwa ki touye peyi a nèt se lè Jean Claude pran koudeta la istwa kòmanse chanje prezidan kòmanse ap moute Prezidan prale, prezidan ap moute, prezidan prale, prezidan moute, prezidan prale. Ou kapab analize w, si w gen yon timoun, ou kapab kale l, ou kapab bat pou korije l, men w pa ka touye l. Kijan w panse ke nou gen pwòp lame nou, nou kraze l dekwa pou nou kapab chèf? Nou gen pwòp peyi nou, nou kraze l jis pou nou kapab chèf, pou nou kapab milyonè? Waw! Se kòmsi w te di w pran manman w ou touye l. Kijan w panse ou pran tout richès peyi w, ou vann li? Se kòmsi ou te pran papa w, ou touye l. Epi, nou toujou ap pale, nou toujou ap di nou renmen peyi, pandan lè nou jwenn opòtinite pou nou retire peyi a nan tou kote li ye, se antere nou antere l plis. Nou mache sou menm lojik nou te jwenn yo. Pèsòn moun pa ka di anyen. Ah se menm sa ki te rive Dessalines nan wi kap swiv nou. Nou touye papa patri a. Son kesyon retire pye w banm met pye m, banm pran w bagay. E tranzisyon ki fè nou plezi se kraze brize? Ah Si yon nèg ta kapab kanpe pou di ta ke pou yon moun prezidan pito boule peyi an sann epi ou ap di m ou renmen peyi ou t kèt gen de bagay ki vrèman tèrib kap pase nou. Pou nou ba ou yon apwòch de sa k ap pase Ayiti, Repiblik Dominikèn konn genyen pwoblèm politik. Etazini gen pwoblèm politik, yo gen pwoblèm pa yo. Venezyela gen pwoblèm pa yo. Tout peyi gen pwoblèm pa yo. Men ka nou pi grav. E kòm Repiblik Dominikèn li pi pre nou, kòm gen moun ki di Sendomeng, gen moun ki di nan panyòl, bon, m di l tout fason li kapab nou kapab konprann. Ebyen, Leonel soti, ex-prezidan Leonel soti Nan pati mov la wi. Lal nan pati vè a. Ou pa tande katouch tire, ou pa tande kawoutchou boule, ou pa tande anyen. Yo sèlman fè li soti paske moun yo genlè trèt li, li soti epi tou lale nan lòt pati. Epi lale poze kandida malgre l pa bon men peyi a kontinye. Des années Yo toujou di konsa non pati blanch lan gen wi men nèg yo fè vòlè dja yo di non ebyen kite peyi a mache yo pa pral boule peyi yo pa pral yo pa rantre nan lojik pou vin kanpe pou kraze peyi a pou bloke peyi a pou tèt pouvra jiskaske yo rive a la dènye minit yo dekouvri kèk bagay epitou pati mov la tou pèdi pouvra. M panse gen kèk bagay ki te kab fè nou wont lè y ap pase nou epitou nou menm nou pa ka korije lakay nou. Ayiti se yon kesyon de m fin pase, m met pye sou kou w. Nou chak ki fin pase se met pye sou kou lòt sak pi ba yo. Men se moman pou nou kòmanse reflechi. Se vre nou te fè yon erè nou te touye papa patri a men se moman pou nou reflechi. Humm! Si nou pa pran konsyans nou gen dwa panse okipasyon ap bon pou nou poutan l kapab detui nou. Map mande nou Abòne like toujou pataje videyo yo paske nou kòmanse sa son entwo dèyè e nap kontinye travay ke Bondye beni nou ke Bondye beni Ayiti bye.